Bonjou oubyen bonswa tout moun sa depan de lè nap gade video sa jodi a nou pote yon lòt video pou ki se kòman yon moun kapab ale Dubai trè trè fasil avan mwen antre pi lwen nan video a map pran li sou poum kapab remèsye chak moun ki abòne avèk chanèl sa ou menm kap gade video sa kounya ki poko abòne mwen pansew fè sa kounya abòne toujou peze ti klòch notifikasyon a chak fwa kew fin abòne. Bay video sa yon like, pa bliye pou pataje video a pou plis moun kapab wèl. Envite yon zanmi w, yon fanmi w, yon de twa kòlèg ou vin abone avèk nou. Ou pap regrèt lè w abone avèk nou wap jwenn anpil anpil bèl video. Kòman yon moun kapab ale Dubai trè trè fasil? Dubaï se yon kote ki fè pale de bote l anpil kòm nou di l deja, se yon kote ki vrèman bèl, yon kote depi w ale la ou pile tè Dubaï, ou tou gen sekirite w bò kote w, se se yon kote ki gen sekirite anpil anpil. Dubaï se yon kote ke ou kapab ale la avèk viza. So Dubai se yon kote ki vreman bel anpil ayisyen kapap ale la depi ou genyen paspò ou genyen lajan ou kapap ale Dubai. Dubai se yon kote yo bay vi moun enpotans anpil yo pa gade moun sou laparans tankou ap fè rasis tankou lot peyi yo fèl Dubai Depi w antre Dubai nou tout nèt nou se egal, ego, yo pran swen moun so son bèl kote tout moun se moun pou yo nan Dubai. Kòman ou kapab ale Dubai? Lè w ale Dubai tankou ou se yon ayisyen ou genyen paspò ou genyen lajan kòm nou di l deja ou kapab ale Dubai. Pwosesis Dubai pou jwenn yon viza, viza Dubai a li menm se yon viza elektwonik li ye, Depi ou fèl wap jwenn li sou 3 jou. Se pa viza ki pran tan, ki pwal dire anpil, se yon viza sou 3 jou ou jwenn li pou ale Dubai. Kòm nou di l deja, viza Dubai se yon viza elektwonik li ye, ou sèlman ale nan ajans imigrasyon an wap bay paspò w avèk 2 bout foto w epi wap bay fotokopi a tou ok. Epi, y ap pran twa jou pou yo remèt ou l. Lè viza a fini, ki kòman y ap voye l ba ou? Y ap voye l ba ou pa WhatsApp ou pou yo di ou ke viza w plont oubyen pa imèl ou. Sa va depan de jan ou te fè pwosesis la, ki nimewo ou te mete. Kounye a la a, w a prale nan yon ajans imigrasyon nan èpòt la, w ap voye viza sa a bay moun nan. Ok wap voyel bay moun nan kap al kap antre Dubai a. Prouve ke se ou menm kap resevra moun nan kounya lè w rive nan èpòt imigrasyon an wap bay paspò a avèk estrè viza a. Kounya lè w fin fè sa yo pa bliye viza a se yon viza 3 mwa li ye imedyatman ou genyen 3 mwa Dubai ou pap ka rete ankò kounya si w bezwen pou w rete ou pral fè yon news viza ki kòman ou pral fè news viza sa. Kounya ou pral fè yon exit pou ka genyen news visa a. Ou pral fè yon exit pou ka kpab genyen news visa a. Kounya lè w fin genyen extè visa a wap ka tann wap ka tounen Dubai ankò. Kounya wap peye yon frè ok wap peye pou sa. Ok wap peye pou news extre viza ou re poste a pou tounen Dubai ya ankò wap gen yon frè pouw peye pou sa ok kounya pou ale chèche travay ok si ou ale Dubai ou pa ale pou touris so ou jis ale ou vle rete ou vle travay nan tè a ki kòman ou kapab fè sa Men kòman w kapab fè l? Pou chèche travay avèk Estelle menm avèk Estelle menm viza sa a, kounye a sou 3 mwa sou 3 mwa ou kapab travay ak yon viza touris nan men w ok ak menm viza touris sa ou kapab travay ansanm avèk li sa pral depan de ki pwofesyon w ki metye w ou genyen ki sa w ta ou aprann ki sa w genyen nan tèt ou Se sa ki pral pèmèt ke ou travay lòske ou rive Dubai. Kounye a. Lè yon moun ale Dubai, tankou yon moun ki pa genyen metye, ki pa genyen pwofesyon, ki pa genyen anyen nan men, ou pap ka viv Dubai. Paske yon moun pou travay Dubai ou travay avèk pwofesyon ou travay avèk pwòp metye paw Dubai so si w pa gen metye wap travay wi ma pral ba w esplikasyon yo pi ba ok men si w gen pwofesyon w ou genyen metye w nan men w wap kapab travay Dubai paske Dubai li menm se yon peyi ki entèlijan li ye se yon peyi Li vrèman devlope, li vrèman entèlijan paske yo toujou mete aktivite sou se bezwen yo bezwen pou peyi yo bèl, se lajan yo bezwen ki fè yo fè l konsa. Ok. Se yon peyi ki vrèman entèlijan, se yon peyi ki vrèman entèlijan, ou gen moun avè w ou kapab travay Dubai. Pou w travay Dubai fòk ou genyen diplom. Konsa tou, ak menm viza touris sa a, avèk paspò ou genyen an, avèk so viza ki ladan l, ki nan paspò a, ou kapab travay avè l tou Dubai. Kounya nou pral ba w esplikasyon de sa. Ok avèk viza sa a chak kote ou pase yap mande w èske se yon viza touris ki nan men w wap di wi si yo asèpte w yap chanje viza touris la an viza travay pou ou kounye a konpayi a li menm li pwal bò w li pwal bò w yon kontra ok Depi si yo dakò wi, si yo asèpte viza touris la, si yo vire l an travay pou ou, se konpayi a, konpayi a ap tou ba w yon djòb. Imedyatman yo vire l pou ou, konpayi a li menm li tou ba w yon djòb. Kounye a, si l vle, li kapab tou siyen yon kontra avè w ki se dezan. Si l siyen kontra avè w dezan, w ap genyen rezidans dezan. Si se twazan tou li siyen kontra a, w ap genyen yon rezidans twazan. Ok? So, maksimòm rezidans lan se twazan li ye nan Dubai. Ok? Kounya, lè konpayi a ou menm w ap travay Dubai, tankou ou pa genyen pwofesyon nan men w, ou pa genyen. Metye ok sa yo rele diplom nan ou pa gen diplom ou Dubai ou kapab toujou travay ou kapab fè netwayaj ok ou ou bale kay depi m pale de netwayaj donk tout sa yo ladann kounya pa mwa yap peye w 2 ou 3 san dola pa mwa men si se ak pwofesyon w wap travay ou genyen pwop metye paw ou genyen diplom ou Y ap peye w 7 a 8 mil dola Dubai. So, lè yo peye w kòb sa a, kay pa sou kont ou, manje pa sou kont ou, transpò pa sou kont ou, lopital pa sou kont ou. Ok? Lè yo peye w kòb la. Ni moun yo peye, ni moun ki gen, ki pa gen pwofesyon, ki pa gen anyen an tou yo peye w 2 a 300 dola pa mwa Bagay sa yo pap sou kont ou, kay pap sou kont ou, manje pap sou kont ou, e lopital, transpò, yo pap sou kont ou. Ok? So, vi a li menm, li pa twò chè nan Dubai. Se yon kote wap ka viv trè trè trè trè alèz. Se yon kote tou wap kapab fè biznis ou, se pa yon peyi ki rasis, se jis yo bezwen pou peyi yo bèl, yo bezwen pou peyi yo yo menm avanse, ou kapab fè biznis ou, sèlman ou pap ka bwè alkòl ok, ou pap ka bwè alkòl, si yon moun ap bwè alkòl nan Dubaï. Fòk ou genyen yon m bliye kòman yo di bagay sa a wi. Apre de sa, y ap arete w si w pa genyen nan men w. So, Dubai se yon peyi ki trè trè sekirite, ou pa ka fè nenpòt regi, ou pa ka fè bri, ou pa ka pran mizik ou pou mete l byen wo pou w ap detounen moun nan Dubai. Non, yo pa fonksyone konsa. Ok? So, Si w anvi al viv Dubai, depi w genyen ou genyen lajan, ou genyen paspò w, depi ou anvi ale Dubai, w ap kapab ale, w ap kapab viv la. Dubai se yon lòt bagay ankò ki vrèman bèl, ki vrèman enteresan, kote ke si ou pa genyen moun Dubai, epi ou pa genyen moun Dubai ki pou voye, Ki pou voye viza a pou ou nou te ba nou nan premye detay la. Si w pa genyen moun Dubai, li fè yon lòt bagay ankò ki vrèman bon kote ke ou kapab travay nan entènèt Dubai. Ok. Ou pa bezwen Dubai. Menm si ou pa bezwen. e Dubai pou travay ladann pou aplike pou travay Dubai menm si ou vwa viv ou deyò peyi a egzanp wap viv chili wap viv brezil kelkeswa kote wap viv la depi ou bezwen antre Dubai so ou kapab aplike nan travay entènèt sa a son bagay ki vrèman bon konnen ou pa gen moun la ou pa gen okenn moun lè ou rive ka pral pran son ka pral resevwa ou ou kapab aplike. Ou kapab aplike pou travay nan entènèt sa a son bèl bagay mwen vrèman renmen l m tèlman m vrèman m adore m adore e jès sa a so ou kapab aplike pou travay kounya men kòman men kòman li ye travay nan entènèt la ye so si w pap viv kwè m te di m te di l deja si w pap viv Dubai wap viv deyò peyi a wap viv chili brezil kèlkeswa kote wap viv la so pou travay la kounya Depi ou aplike, ou aplike nan travay la, si yo reponn ou, y ap peye tikè pou ou, y ap voye viza pou ou, pou ou antre Dubai pou w al fè yon entèvyou. Kounye a, si w pase nan entèvyou a, si yo pran ou, kounye a, y ap peye yon lòt viza pou ou ankò, Pou tounen back kote w soti a, m pa konnen ki kote w t ap viv, si se Chili, Brezil, Sendomeng, Ayiti, kèlkeswa kote a. Y ap peye l pou ou pou tounen back. Kounye a, lè w tounen back, y a pral voye yon lòt viza pou ou ankò. Yap fè yon lòt viza pou ou ankò, yo viza sa yo pral fè a se yon viza de travay li ye pou w ka vini nòmal. Wap vini nòmal, wap vini pou travay, se la tou menm si ke ou pa genyen moun, kounya la se Travay sa ki resevwa w tout sa w bezwen tout bagay nèt yap tou fè yo pou ou se yon bèl bagay so mwen vrèman renmen l anpil anpil Dubai se yon kote ki vrèman bèl li atire touris anpil li atire moun so Dubai se yon bèl kote li ye li vrèman bèl anpil touris ta renmen ale la. Dubai tou gen yon pakèt bagay li genyen ladann se sèl Dubai ki genyen yo ou pa jwenn ni okenn kote nan mond lan. So si w ta renmen ale vizite Dubai oubyen ou ta anvi rete ou kapab pran chans ou si w genyen moun la Fè l pa viza. Men si w pa genyen moun nan, aplike nan travay entènèt la dèke w gen pwofesyon ou konnen ke ou ka travay ou gen diplòm ou nan men w, aplike kèlkeswa peyi w ap viv la w ap ka antre Dubaï pou viv alèz se pa yon vi ki chè se yon vi ki nòmal se pa yon vi ki gen rasis se yon vi ki vrèman nòmal w ap ka viv ladann nòmal nòmal. Donk se tout video sa mwen te pote pou nou mwen espere ke nou renmen video a pa bliye pou pataje pou plis moun kapab wèl yon moun ou konnen ki ta renmen al vizite kelkeswa kote a kelkeswa Dubai yo ta renmen al vizite al vizite la e ou kapab ale paske Dubai li menm se yon modèl li ye se yon modèl se yon kote tou li se yon emira nan ki fè pati nan Arab Ini an. Ok nan li fè pati nan Arab Ini an. So ou kapab ale vizite Dubai yon bèl kote, kote ke touris antre anpil anpil, kote ke ki vrèman bèl, yo fè lajan yo, bèl bagay, bèl bagay yo kreye pwòp aktivite yo. Ou kapab ale la. Pataje video a pou plis moun kapab wèl. Envite yon de twa zanmi w abòne ak chanèl la si tout fwa ke ou poko abòne. Nou renmen nou anpil n rete branche pou yon lòt video trè byento. Orevwa!